Popilasyon ayisyèn nan. Jodi a kisa nap mande? Nap mande eske pa gen yon moun nan gouvènman Ariel la, y konpri Ariel, ki gon ti kal konsyans lakay nou pou nou wè mesye peyi a pa ka desann pi ba ankò. Nap mande Ariel a tout gouvèneman l lan, eske pa gen youn nan nou ki gen yon ti kal mounite, yon vye ti kal tou piti mounite lakay nou? Pou nou wè sa nap efiche popilasyon an la yo pa kapab ankò. Jodi a moun ap dòmi nan lari, moun ap dòmi nan simetyè, moun ap dòmi nan stad, moun ap dòmi tout kote nan lari mesye. Map mande nan gouvèneman sa èske pa gen yon moun ki gen yon ti kal karaktè pou tout dezòd sa yo ap pase nan peyi a, an nou pran egzanp pòtoprens, majistra arete an fonksyon, pa gen menm yon moun ki gen yon ti kal karaktè ki pou ta demisyone mesye. Komisè di gouvèneman an rete la. Nou gon bagay nou paka konprann nan MVP, Karikom lèl vini se a sèl bouwo ki te asasine prezidan Jovenel yo senpleman l chita. Nou pa janm ka konprann sa. Poukisa Karikom pa janm ka vini poul chita avèk viktim yo. Li tuju chak fwa yo vini se avèk senpleman bouwo yo. Fòk nou pa bliye. N ap tou voye mesaj sa pou caricom. Nan konp nan asasina prezidan Jovenel Moïse la, te gen 8 konpozan. Piga nou bliye. Te genyen oligak kowonpi yo ki te gen 2 gwoup andedan yo. Ki te genyen sosyete sivil la avèk sektè prive a. Paske yo tout te maniganse ansanm. pou yo te finansye asasina prezidan Jovenel Moïse. Piga nou bliye se menm oligak sa yo ki te itilize politisyen tradisyonèl yo. Enben yo te peye laprès kote ke pou laprès te ka fè cheminman pou yo, pou yo oryante lopinyon piblik kont prezidan Jovenel Moïse jiskaske yo asasine l. Piga nou bliye katriyèm konpozan an ki se lapolis. Lapolis enplike jouskou bou nan asasina prezidan Jovenel Moïse. Jodi a kote Dimitri Hera? Jodi a Frantz Elbe ki te moute Fantom 509? Jodi a la kòman w fè pou Caricom antre se avèk menm konpozan sa yo? An nou ale senkyèm konpozan k tiye prezidan Jovenel Moïse. Nou gen lajistis. Nou konnen enplikasyon lajistis nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a Wendé Alcourt ki te tante fè yon koudeta, le jour même de l'assassinat du Président Jovenel Moïse, te gen yon gwoup moun ki gen yon manda damne pou yo arete Prezidan ki an fonksyon an. Sizyèm gwoup ki fè pati de asasina prezidan Jovenel Moïse, nou konnen se fòs moral yo. Jodi an, lè nou ale nan legliz katolik atravè legliz episkopal, swadizan,
ok, legliz episkopal, Se depi 2017 wi legliz episkopal ap antre zam ak bal nan peyi a pou destabilize peyi a ikonpri prezidan Jovenel. An nou ale nan setyèm konpozan ki se gouvèneman an. Lanmò prezidan Jovenel Moïse t ap vann tankou pate cho. Pa gen ministè de lenteryè pa t janm enfòme prezidan l ap mouri non. Tout komisè, tout moun ki te avèk prezidan Jovenel Moïse yo, yo youn pa janm enfòme prezidan an ke l ap mouri e uityèm konpozan ki tiye prezidan an se kominote entènasyonal la. Pa gen oken moun, pa gen oken prezidan ki ka asasine nan Karayib la la san Lèzetazini pa okouran. Jodi an nou prezan la a, nan mikwo laprès, Pou n di oksidan nou konprann tout kou. E menm jan jwè yo Vitelòm te di l, tout moun konn kiyès ki kiyès e nou menm pèp ayisyen an ki s on viktim nou konn kiyès ki kiyès. Kiyès ki kiyès? Lè w pran kominote entènasyonal la ki gen yon enterè pou l kraze peyi a, Rezon, paske yo te deklare peyi Dayiti se rezèv yo, e ki pap janm sa. Nan lespri yo li ye. 2, Nou genyen yon lame ki an fonksyon, chak lè kominote entènasyonal la pale pou l ede, li pale de lapolis, men l pa janm pale de lame a. Pou ki sa? Se paske l konnen, si lame a jwenn yon ankadreman ki fyab, gen demagoji, Ariel yo mete la a kòm yon maryonèt k ap travay pou yo an p ap kapab fè l. Ebyen se sa k fè w ap wè, jan konfrè a sot pale de 12 pousan polisye ki gen volonte yo, men ki wòl yo nan sosyete a, se sekirize oligak lan, Sekirize Andre Michel, sekirize Rosemila peti frè, sekirize Ariel Henry chèf yo, sekirize m kapab di e e e e mesye dam ki ap fè lajan a tou pri anndan gouvèneman an.
Konferans maten an, dabò se pou nou kontinye limen flanbo rezistans fas ak Ariel Henry. ki gon sipò kominote entènasyonal la de fason fèm pou kontinye penerize popilasyon an nan mizè, nan salte, nan malpwoprete ke l ye a. Konferans maten an se pou nou kontinye di non a demach Core Group a travè Lèzetazini, Lèzetazini, Lafrans, Lekanada k ap mennen yon konba a tou pri pou vasalize sa nou genyen kòm souverènte, kòm pèp lib, se goumen kont batay y ap mennen pou disparèt nou antanke pèp, antanke nwa. Maten an, nou vin lanse yon vibrant apèl ankò bay chak Ayisyen. W ap kouri nan Kafou Fèy, w ap kouri nan Kanaran, w ap kouri Solino, w ap kouri Lyankou, Vèrèt, Lakwa Peris, w ap kouri Matisan, w ap kouri Vilaj de Dye, w ap kouri Taba, w ap rele, w ap kriye, alòske solisyon an nan men w. Solisyon an li pa lòt bagay. M ap vin, m vin mande w maten an. Menm jan ou te pran lari pou te di si Jovenel pa ale wap mouri, enben jodi a map di nou si nou pa pran lari pou nou batay kont Ariel Henry de kò a kò, enben Ariel Henry ap disparèt nou. Pwoblèm ki gen la se kominote entènasyonal la k kreye l. Moun ki pa ka viv Kafoufèy, moun ki pa ka viv Lasalin, moun ki pa ka viv Site Solèy, ki pa ka viv atravè geto yo, se yon pwojè entènasyonal nan yon demach pou yo fè nou, pou yo kapab travay yon opinyon, pou yo travay opinyon nou sou sa yo rele yon jenosid an Ayiti. E se poutèt sa maten an, nou di nou menm, Òganizasyon sa yo ki la a, tankou MVP, Fronord, Projomo, nou deside pou nou goumen kont pwojè sa a e de fèt n ap goumen kont pwojè a. E se pou sa nou envite laprès, nou envite jenn gason ak jenn fanm k ap kouri, ki pral lakay vwazen, ki pral pran imilyasyon deyò Si w pa rezoud pwoblèm lakay ou, w ap kontinye pran imilyasyon. Se la pou nou kanpe, se kanpe pou nou kanpe goumen a nèg yo. Se pa kouri pou nou kouri. Peyi kote n ap kouri ale yo, se goumen yo goumen. Se san sitwayen nan peyi sa yo k koule pou yo gen peyi yo genyen an. Ou menm ou vle al nan syèl, epi se vivan ou vle ale. Ou vle al nan syèl, se la Repiblik Dominikèn ou pap kouri. Ou vle al nan syèl, se nan Biden ou prale. Non. Pa gen syèl sou latè. Se kanpe pou w kanpe goumen pou w chanje kondisyon lavi w pou w kapab travay pou fiti w. Pou pitit ou k ap vini. E se poutèt sa yon lòt fwa nou envite konpatriyòt yo pou yo desann avèk nou devan lokal BINUH an, Kanapevè, Jou k ap 14 a 15 septanm nan pou nou di non a konplo sa k ap manniganse kont peyi a.
Nou menm Plasenta, n ap gade ak yon kè sere kote sektè transpò a depafini tankou cho ki kraze nèt. Pa gen mwayen pou popilasyon an mennen okipasyon ni. Gwo pwoblèm nou genyen an Ayiti, se antretyen wout yo ki pa fèt. Nou menm, nou sonje lontan, lè CPREN te egziste, ki te nan plas CNE a, li te konn fè antretyen wout yo, yo vin ranplase l an 2004, kote gouvènman an te vote yon lwa avèk palman koupyon an ki te pran taks sou ti machann yo, popilasyon an. ke yo pa fè anyen avèk kòb sa a. N ap mande Leta sa a, prè de 80 mil moun, anplwaye piblik k ap travay, yo si yo pran 80 goud anviwon nan men chak machann, chak anplwaye yo, li vini yon afè de 80 mil, 8 milyon de goud chak mwa nan men yo. Kisa yo fè avèk kòb sa yo? N ap di Leta. Santral la. Son sèl fwa nou te wè sou enjenyè Nader, jouaseyis Nader ke nèg yo tap fon ti demagoji sou wout yo nan zòn nan zòn piblen wout nasyonal nimewo 1 an zòn kazo yo tap fè ti pansman yo tap bouche kèk twou men nou pap mande sa leta fè avèk kòb sa yo leta pran kòb li pa regle anyen e jodi a yap fè nou ti òf òf yap fè. Se pou yo di ke yap sibvansyone chofè yo, kondiktè yo. Jodi a nou di, gaz la, li vann 75 dola US baril la. An rezon de a 137 goud 50 todijou, lè nou imajine nou fè kalkil,

Leta a genyen anviwon 6 milyon galon gaz k ap vann pa mwa, gen 25 mil kondiktè nan lari a, nou wè Leta santral la, l ap fè omwen 2 milya 280 milyon de goud. Lè Leta di l ap sibvansyone. Chofè la ba yo 15 milyon, 15 mil, goud pa mwa, li gen yon benefis egzajere ke l ap fè. Nou menm, nan Plasenta, nou di ke nou pa pou sibvansyone chofè yo. Nou pou gaz la desann. Si gaz la desann, omwen Leta ka vann gaz la 450. goud. Nan 450 goud la, leta ap fè yon benefis de 1 milya 50 milyon de goud. Dekrè 96 la, ke tout moun, depi yo bezwen dòmi, depi yo reve, depi yo vle fè kòb, se li menm yo pran pou yo ale avèk li, pa t gen anpil moun ki te siyen li. Se moun k ap pale avèk ou a la a, ki rele Emile Elien. Se te Jean Christian Joseph epi Paul Victor. Se te Duclos Benissoit. Se te Naly Boisner.

Ebyen plasenta mete operasyon plas e operasyon e gaz sible a konsa se federasyon se ekip la ki kraze federasyon an kraze epi federasyon an chanpyon sela vle di ke depi chanpyona a kraze se federasyon ki chanpyon tout moun ka konprann sa sa vle di sa chofè pa bezwen Sibvansyon, chofè pap mande lacharite. Se gaz nou bezwen ki desann swivan lwa ki te pase, swivan dekrè ki te genyen 9 mas 96 la. Lè prezidan Jovenel te lanse modènizasyon di transpò piblik, menm minis finans sa se li ki te la. Li te pwouve ke pwojè sa ye tèlman yon bèl pwojè ke li te ye, Li te ankouraje prezidan an pou te debloke dè milyon e dè milyon de dola pou te mete sou kont brh kòm garanti pou pwojè sa. Li te egzije pou nèg yo te ba l 2 bis ke yo menm nan bis ke prezidan Jovenel Moïse ap fè kòmand lan, sendika yo te di yo pat wè kòman yo te ka ba l 2 bis lan. Minis finans sa k la al kraze pwogram modènizasyon de transpò piblik la. Se menm minis finans sa a jodi a. ki la a, ki ap kouri fè sibvansyon sible. Pou ki rezon? Se paske sendika yo pa t rantre nan koripsyon avè l pou yo te ba l 2 bis nan bis Prezidan Jovenel Moïse te òdone te fè pou modènizasyon transpò piblik la. Jodi a, nan konvèsasyon m ak Prezidan Méhu, li te montre feblès ki te genyen nan Sony an Si yo korije l, se pi bèl pwogram k ap gen. Men jodi a, lè yo t ap pale yo di ke sendikalis ki te kraze Sèvis Plis. Nou p ap tounen dèyè. Nou pa pral repwoche nèg ki te kraze Sèvis Plis. Men jodi a nou di, ann gade pou n wè. Lè Sèvis Plis te la, Li te bay dè milye dè milye de moun kap travay. E nou pot ko rive a mil bis. Lè w poko rive a mil otobis, ou gentan p genyen prè de de mil moun kap travay. Pou ki rezon? Te gen yon chofè, de otès nan maten. Te gen yon chofè, de otès nan laprè midi. Ki pwogram sèlman ki te genyen? Pwogram etidyan, pwogram elèv. Jodi a, letan evolye, Lalwa de la Repiblik bay dwa a travayè yo yo menm pou yo jwenn apui de leta. Si nou ta ajoute 2 lòt volè nan transpò sa a ki t ap yon volè pou ouvriye, yon volè pou peti anplwaye, nou wè ki kantite de moun ke pwojè sa a ta pwal akonpanye, enben jodi a nou di avèk tout sendikalis yo, sa k pa gen chans pou chita ak Méhu chanje, m pa di w kouri vin jwenn nou menm nan Plasenta. Chita ak Méhu chanje atravè APCH montre li ke men sa n genyen kòm volonte, ki sa ke l ka ankouraje, sibvansyon sible oubyen ranfòseman enstitisyonèl. Pou nou pa di ke se Plasenta k ap pwone yon bagay ki kont enterè majorite a.
Mesdames, Messieurs les cadres du Bureau de la Secrétairie d'État et tous les membres de mon cabinet, yon mèsi espesyal pou konsiltan nou nan domèn edikasyon non fòmèl la, pou detèminasyon nou nan travay la, malgre mwayen yo limite anpil. Mesdames, Messieurs les cadres. Mwen vle fè nou konpliman piblik pou sans angajman nou demontre nan travay kont analfabetism nan peyi a. Medam, Mesye, se vre, chak ane nan dat sa a, nou komemore Jounen Entènasyonal Alfabetizasyon nan peyi nou. Menm jan sa fèt nan anpil lòt peyi, kote pwoblèm moun alfabèt yo rete yon gwo defi. Ane sa a, kontèks la vin pi difisil toujou. Pwoblèm ensekirite k ap ravaje peyi nou an gen gwo enpak sou tout travay nou pwograme sou teren nan diferan depatman yo. Men, sans reskonsablite nou pou nou kontinye montre enpòtans travay la rete solid. Jounen sa a konsakre tou pou nou fè bilan ak pou nou reflechi sou kijan an pou n rive eradike analfabetis nan peyi a. L ap pèmèt nou mezire fòs ak feblès nou nan jan pou n travay pou fè tout moun jwenn bon jan ledikasyon ki pou pèmèt yo viv kòm moun daprè Chat Fondamantal Dwa Moun nan. Jounen sa a dwe ran. Jounen sa a dwe raple nou, yon lòt fwa, ki jan nan sosyete pa nou an, nou gen anpil travay pou nou fè, yon fason pou nou rive nan zewo analfabèt nan sosyete nou an. Travay sa a mande pou nou kontinye angaje nou tout bon vre pou nou jwenn pi bon rezilta. Yon sosyete ki kontinye genyen analfabèt tankou nou menm nan peyi nan peyi nou an, li difisil pou kwape povrete ak lamizè. ak tout lòt pwoblèm ki makònen ak yo. Se sa k fè, nou menm nan Biwo Sekreteri Deta alalfabetizasyon ak edikasyon non fòmèl, ki gen manda pou bay oryantasyon ak direktif yo, nou detèmine pou alfabetizasyon fèt yon lòt jan. Lòt jan sa a, se pou pèmèt tout moun ki bezwen alfabetize, rive jwenn konpetans ki nesesè pou yo viv epi jwenn bon jan kapasite pou yo entegre yo nan lavi sosyete a, pou fè l vanse pi lwen sou chimen devlopman. Alfabetizasyon yon lòt jan, se pou ede tout aprenan yo patisipe kòm aktè pou transfòme sosyete nou an nan enterè ak byennèt tout moun. Ministè Edikasyon Nasyonal. te reflechi anpil sou èske fò jounen sa a nou reyalize l oubyen an fonksyon de konjonkti an èske fò nou pa fè jounen pou nou pa pale e make travay enpòtans Alfabetizasyon ak edikasyon non fòmèl te gen plizyè kalite lide, men sa nou wè e sa nou di e sa n ap fè, edikasyon pa ka bay lide, kèlkeswa sikonstans.

ijans ki genyen pou retabli sekirite toupatou, pou ke dwa pou lavi a respekte toupatou. Dezyèm dwa ke dwa pou lavi a, ki garanti lavi tou, se dwa pou edikasyon fèt tout kote lavi garanti. E li te di se ta pou enjistis pou nou pa make jounen pou alfabetizasyon, paske petèt nou te gentan pa menm gen refleksyon sa a si se te jounen mondyal pou lasante ou jounen mondyal pou edikasyon fòmèl. Nou pa vle trete alfabetizasyon avèk edikasyon fòmèl la apa. Se pou ti jounen sou kote, kote lè gen anpil difikilte,

de fwa malonèt de manb pwofesyonèl.
Aktyèlman bagay la depase, nou konprann klè ke se pa oligak yo sa yo tap pale yo ki la a. Nou konprann ke se lentènasyonal kap jwe avè nou. Ebyen ok, kòm entènasyonal ap sipòte Ariel Henry nan peyi sa toujou, nou menm vandredi pwochen N ap bay popilasyon an randevou pou nou kòmanse antre nan sa k rele dezobeyisans piblik la. Dezobeyisans la pral tounen yon bagay nòmal nan peyi an. Dayè, n ap mande tout chofè moto, tout chofè machin, piga yo peye asirans, piga yo peye ankenn taks. Paske, ou peye asirans pou ki sa? Pa gen moun ki ap ba w sekirite, pa gen moun k ap regle anyen pou ou. N ap mande tout chofè moto, tout chofè taksi, kòmanse antre nan sak rele dezobeyisans lan. Pa peye taks paske taks yo pa itil nou anyen. Nou gon kafou fè yo nan men nou la, yo pran l nan men nou la. Nou genyen solino, moun yo se nan lari y ap kouri, moun ap dòmi sou plas. Yè gon lapui, mwen pèsonèlman m te oblije desann channmas la pou m gade kantite de moun ki nan lari an nan labou an. Moun yo ap mache tou sal. Si moun nan men yo, sa Ariel Henry ap regle la? M vreman pa wè sa Ariel Henry ni Frantz Elbé sa ap regle la nan peyi sa. N ap mande moun yo apati de semèn k ap antre a, antre nan sa ki rele dezobeyisans lan. Pa peye taks, pa peye OAVCT, pa peye DGI yon goud, paske pa gen anyen y ap fè nan peyi a ak kòb nou yo. Kòb taks nou yo pa itil anyen. E sesi, vandredi, n ap akonpaye tout moun ki nan kan debèjman yo pou nou monte sou boudon, pou n tou bay moun yo kote pou yo rete, paske lè lapli tonbe, kan debèjman yo pa vreman reponn.